Yon gwo bonswa pou nou tout. Deja mwen di w byenvini sou chanèl pa w lan. Nan videyo sa a nou pral wè ansanm kòman ou kapab fè yon pakèt lajan avèk videyo ou genyen sou chanèl YouTube ou an. Li trè senp, li fasil, li pa long. Dabò kite m pwofite espas sa pou m remèsye tout fan mwen yo ki an Repiblik Dominikèn. Anpil love pou nou mesye dam mèsi pou love la mèsi paske nou pataje mèsi paske nou kòmante mèsi paske nou like tou zanmim chili mwen pa jwenn mo poum di nou mèsi bokou mèsi bokou zanmi ayiti brezil mwen yo mwen pa jwenn mo poum remèsye nou anpil love anpil love. Ya, kòm mwen sot di w la, nou pral wè ansanm kòman ou kapab fè anpil lajan avèk chanèl YouTube ou an. Ebyen si w se yon youtubè ki objektif ou? Objektif ou se fè lajan epi enfòme moun sou yon seri de bagay k ap pase sou YouTube ou menm pou moun yo kapab plis konnen w davantaj. Answit tou ou menm wap fè lajan tou. Dakò? Ya. Nou pral antre nan kont Gmail prensipal la ki fè chanèl YouTube la. Tout dabò an nou antre sou kont Gmail la. Si nou wè la a dwat, kote souri ap jwe la a dwat. Ok, la se kont Gmail prensipal ki kreye chanèl YouTube la. Ok. Nou klike sou li. Ya. La n ap chèche kote ki di YouTube Studio. Pa bliye, YouTube Studio li menm se eleman prensipal la. Se avèk li yo fè tout rechèch. Ok, se avèk li menm ou kapab kreye yon playlist, Ou ka pab mete abòne ou yo an prive, ou ka pab antre dirèkteman pou konsilte konbyen è ou genyen, konbyen minit e tout sa lè ou pral aktive kont AdSense ou etc. YouTube Studio a li menm se poto pilye a li ye, se pilal la li ye ok. Yeah Konya nou pral klike sou YouTube studio ok Yeah nou klike la sou YouTube studio Nap tann li lap vini lap chaje ok li gentan ouvri

Sa nou pral chèche kounya la, se kote ki di Estadistika, ok. Se la, nou pral klike sou li, epi li pral mennen nou dirèkteman kote ke pou nou wè tout detay konsènan lajan nou yo, kòman ou kapab ogmante chanèl ou, bay chanèl ou a volim, Kòman ou kapab si chanèl la bese ou menm pou ogmante chanèl la nap klike sou estadistika. Trè byen. La nou antre direkteman Nan panèl sa a, li menm se panèl de kontwòl tout bagay yo la kote w ap obsève lajan eksetera ok la si w remake la a ok la se tout evolisyon videyo yo ok pa egzanp la a se in fwa ke kote chanèl la te Fin monetize ok se tout pakou tout trajektwa e video yo pandan ke chanèl la li menm li vin li te monetize ok la wap gade la ok ou wè la chanèl la lèl te apèn monetize a la ou wè li li te monetize avèk yon volim trè wo ou wè li la. Li te gen yon bèl volim. Men, ou vin, kòm si m ta di, ou vin deskwida, ok? Kounye a ou kite chanèl la, l ap desann nan men w la, ok? La, ok? Li vin desann nan men w. Kounye a la menm, tout sa yo se defisi ke w ap fè. A chak fwa chanèl la ap desann nan men w, sa vle di ke li vin fè w santi ke la li menm, Ooh ou manke jwenn view ok la ou te monetize yon paket view la ok tandiske la li menm li gentan desann chut ou pèdi ok ou pèdi view li fon ti moute la tou piti Lèl rive la ankò ok chanèl la desann nan menw ok lè chanèl la desann nan menw konsa ou sipoze swa fè plis videyo oubyen ou chèche plis moun pou fè view tout otan chanèl la ap desann nan menw se mwens kòb ke wap fè. Tank chanel la grandi plis lanmou se plis kob wap fè sou youtube ok la chanel la fon monte wèl monte li fon ti monte tou piti la ok aprè kisak vin rive la oh oh chanel la gen retounen desann lanmou jis anba ankò se kob wap pèdi men wèl li desann li desann ok. Li soti la nan tèt mòn nan la, ok, kounya l desann nan bafon an la. A vle di, ou pa travay, ou manke travay. Epi a chak fwa ou wè chanèl la, li balanse, se balans sa a ke li ba ou, ou menm ou gen yon devwa pou w travay, pou w mete plis videyo, epi pou w fè plis abòde, pou w chèche plis view, ok. Tank chanel ap desann nan men w se tank wap pèdi anpil avantaj sou youtube, youtube li menm lap kontwole l ok ou paka vòlè youtube ok se youtube ki pou vòlè w ok la ok li fon ti moute la chut wè li li moute la. La ou pran bèl gram la ou monte. Annapre, chanèl la redesann nan tou ankò. Ou gen yon obligasyon pou kenbe ekilib chanèl ou a. Si w bezwen fè anpil lajan, se pou w kenbe ekilib chanèl ou a. A chak fwa l desann pou kouri monte l. Oubyen tou, pa kite l desann. Se maten, midi e swa pou w ap fè view, pou w ap lage videyo. Lè w se yon youtuber, youtuber pa ka ap dòmi, youtuber fò ap chèche enfòmasyon, fò ap bay enfòmasyon, fò ap pataje, ok, epi fò w fè anpil videyo tou, ok, si e pa sa chanèl la l ap desann lanmò, w ap pèdi anpil view, w ap pèdi anpil lajan, w ap pèdi kòb. La a, wè li fè yon ti moute tou piti, wè li, tou piti la a l moute la. Epil desann nan twou a menm kote ankò. Se kòb kap pèdi. A chak fwa wè chanèl la plede desann lan mwen konsa moute desann moute desann ok la se kòb wap pèdi se pou fè tout efò pou kenbe ekilib chanèl la filme filme ok la li fon ti monte tou piti la ankò wè li monte la. Li pa gen fòs, li pa kenbe. Sa vle di ke ou manke fè abòne, ou manke jwenn view swa chanèl ou a, sitou moun yo gon lè w poste yon videyo, gen de tit pou mete anba videyo a pou moun kapab gade Gade chanèl la ok. Men si w pa mete yon bon tit pou ki pou atire atansyon moun yo, yo pap gade chanèl ou a. Ebyen lè w fè yon videyo fò w mete yon bon tit nan videyo a pou w kapab jwenn view ok. La al moute men gade wè. Li pèdi yon gwo ekilib la wè. Li desann, desann nèt ok. Tout sa yo se defisi li ye ni pou ou menm ni pou chanèl la ok li pa defisi pou YouTube paske YouTube li menm vle pa vle lap fè kòb ok se ou menm ou gen yon obligasyon ou gon efò maksimòm pou fè yon sakrifis pou ou kapab fè lajan ok objektif nou antanke youtuber se fè lajan alò se youn nan rezon kem pote E video sa pou ou ok. Si tout fwa ou ta gade ou wè e chanel ou a pa grandi ou paka fè kòb enben se konsa balans chanel ou a li menm li ye ok. Sa vle di ou menm ou gon gwo travay pou fè pou ou kapab ogmante chanel la ok pou jwenn plis view. Ok pou kapab pou kapab fè plis lajan sou youtube ok la wap gade ankò wèl fon ti moute ok tou piti apre sa li redesann chouuuboum li desann li desann li desann li desann ok li desann tandike lè li rive la. Ok gon travay ki fèt si wap obsève byen wap wè gon travay ki fèt la lal moute li fè yon fòm tèt yon kay ou wè li moute la men apre sa li retounen desann ankò men kanmè menm li fè yon gran efò la poul moute la ok byen ke li desann ankò men kanmè menm se yon gran efò. Zanmi youtoubè mwen yo, travay la pa fasil ok, li mande yon sakrifis, li mande anpil efò, ebyen sakrifis la an nou fèl pou nou kapab fè lajan sou youtoub. Si nou deja fè sakrifis sa, pou nou fè 1000 abòne a, 4000 èr la, Ebyen, gen anpil espwa toujou, nou ka fè plis toujou. Alò, mwen ankouraje nou, an nou mete pil, ok? Si pil la kòmanse fini, jete pil ansyen yo, an nou mete pil nèf, ebyen an nou antre nan pwogram nan pou nou fè anpil lajan. Mèsi paske ou gade videyo a. Alò, mèsi tou paske ou pral like li. Mèsi davans paske w ap abòne, w ap pataje l. Ke Bondye beni w, pase yon bon aprè midi, n ap wè nan yon pwochen videyo. Tchaw tchaw, a la pwochèn!